Mes frères et sœurs dans le Seigneur e maten an nou salyew dans le nom de Jésus e nou e remèsye Bondye e paske li te pèmèt nou pase yon bòn nwit nan pwoteksyon divin li e kounyea li rive lè e ke chak maten ou konnen nou gen pwogram e klinik spirityèl e pafwa se pwogram de priyè pafwa se pwogram dansèyman e pafwa. E a chak fwa nou fè yon bagay diferan pou la glwa de Dye. Men maten an nou pral gen yon tèm è ke nap debat è sou ki pwoblèm ki konn koz relasyon nou yo paka paka mache, paka fonksyone. E nou rete kwè ke chak moun ki avèk nou ki toujou branche sou klinik spirityèl si w pa e an dirèk ansanm avèk nou e nou swete w bòn ekout e ke la kotew ye konnen Bondye ap pwotejew pandan ke Bondye ap pwotejew nan travay la ebyen ou ka tande sa tou kèlkeswa ou pata gen tan pou le moman ou ta gadel pou ka ta tandel men aprè ou soti wap ka jwenn li map voyel pou ou wap ka jwenn li. E wap ka tandel, li ka sèviw yon benediksyon pou lavi kontinyèl ou. E nan moman sa, e nou e pral pataje yon tèm ansanm, se rezon ki koz fanmi yo, yo pa ka pwogrese toujou gen pwoblèm nan relasyon. Pafwa toujou gon pwoblèm antre mari avèk madanm, pafwa yo nan relasyon an pa ka gen timoun, e pafwa toujou gen yon litiz. E maten an, nou pral wè pandan ke nou pral E gade 2 Samyèl chapitre 13 vèsè premye a kontinye, li pale nou de atanta oubyen vyolasyon de Amon Pitit David, sou Tamar, ki te yon sè ke l te genyen, sè a li te bèl anpil, e se yon yon fi ki te vyèj, li potko janm konnen sa k rele gason. Ebyen, e pou lapremyè fwa. Amon li vin santi ke li renmen Tamar e li ta renmen fè sèks ansanm avèk Tamar. E listwa a esplike nou yo vin aranje e ke li di e ke l malad pou papa l David voye Tamar ale wè l. E lòske Tama al wè l, li te planifye sa byen avèk. Nan panse k, nan panse l, li konnen sa l te vle fè. Imedyatman, Tama al wè l, l al prepare ti manje pou li. Epi, li mete men sou Tama, li fè yon ak de vyolasyon, oubyen nou te ka di yon ak kadejak, sou Tama, ki se sèl. e donk aprè fin fè aksyon an Tama te vin santi li pa konn sa poul fè paske san ap koule sou li epi ya li pat atann a sa paske li konnen se frèl Among te ye e aprè loske Tama pa wè ki fason l pral lakay li pa ta vle ale. Donk Among e try trete e eseye pou fè presyon sou li pou fè l ale e mete l deyò e pa vyolans ankò e ta e e Among ta menm vle bat li ankò menm tiye l menm mete sou sa paske e e Tama li pat vle ale lakay li paske l te santi l wont. di fason li pral prezante devan papa li pap ka pa di yon bagay konsa. E lòske e sèvitè Amon yo mete Tama deyò, Tama ale de men sou tèt, lap kriye, e ke e pou ak de vyolasyon ke Amon te fè sou sè li, Tama, ke yo tou lè de se te pitit David. Le roi David. E la nap ka tire tout sa kap pase nan mond sa a jodi a. Li te konn pase nan mond lontan. Nan tan lontan l te konn pase deja. Men l toujou kontinye repase. Pou ki rezon? Se paske tout sa kap pase nan mond lan. yo a baz spirityèl. Tout sa kap pase nan mond lan se espri kap administre l. Lavi nou se espri kap administre l. Tout sa nap fè, tout sa nap panse se espri kap administre l. Sa vle di ke lòske espri a li la, yon espri sansyèl li la nan yon fanmi, Donk li fè, li motive yon moun pou w fè yon aksyon menm lè w potko janm gen moun nan fanmi w ki te fè l men pou la premye fwa espri a pral itilize w pou w fè l epi aprè sa aksyon sa l ap kontinye fè de jenerasyon an jenerasyon. E sa nou vle di pa la? De la, sa vin kòmanse yon pwoblèm antre fanmi, avèk antre pitit avèk papa, manman, manman, pitit, papa, jiskaske rive jounen jodi a. Jounen jodi a, ki fason menm aksyon sa a li devlope nan fanmi? e li devlope nan fanmi pa mwayen de timoun yo ki vin fèt, pafwa tifi, tigason kouche menm kote nan kabann, pafwa lè manman, papa ap degaje yo e yo menm tou y ap eseye fè egzèsis pratik menm sa. manman yo avèk papa yo y ap fè. E lòske pa gen moun ki gen zye ouvri sou sa, e se yon bagay ke Dye te entèdi, si ou ta li nan Levitik 18, vèsè 11. Tout pati Levitik 18 la, Bondye bay prensip ki jan pèp la dwe mache, pèp Israël dwe mache, pou yo pa leve nidite de papa, ni nidite manman, ni pitit nidite manman, ni manman nidite pitit, ni papa nidite pitit, ni tonton nidite pitit, youn, Pa rantre nan relasyon entèfamilyal paske sa se yon gwo abominasyon l ye nan je Bondye. Ebyen se sa ki vin ap repete aprè Amon fin fè sa avèk Tama, aprè sa sa vin epanouyi nan tout famiy. Jounen jodi a lòske ti sè. oubyen sè avèk frè y ap kouche menm kote e y ap fè tout sòt de jwèt e pafwa menm lè paran ta met entèdi yon seri de bagay men se frè m yo di an se sè m e ti fi a di an se frè m pa gen okenn pwoblèm yo ka fè nenpòt jwèt pandan ke y ap fè jwèt y ap fè jwèt yo vin rantre nan relasyon seksyèl e relasyon seksyèl nou kapab di w se yon kòd. ki mare de moun ansanm. Se pou rezon sa a, genyen e e le pli souvan labib pale de vijinite yon fi, vijinite yon fi se ladan destine fi a ye. E lòske yon koup wal an relasyon ansanm avèk yon fi pou la premyè fwa, e sè ke e fi sa se nan men w li ye se ke se detwi ou detwi lavi fi sa si tout fwa se pa renmen nou renmen pou n di nou pral rantre nan relasyon pou n fè vi nou ansanm ebyen aprè sa lòt moun ka al pran fi sa oubyen lòt moun ka al pran gason sa yo pa pran yon gason orijinèl paske l te gentan marye ansanm avèk yon yon lòt moun avan e pafwa gen sè ki marye nan relasyon seksyèl avèk frè yo depi piti. Ebyen sa vin fè lòske yo vin gran, yo vin pa ka jwenn yon moun pou viv nan relasyon paske yo te gentan gen yon kòd ki te mare yo avèk frè yo, avèk sè yo. Pafwa sa fèt onivo manman avèk pitit. Pafwa. Gen manman ki tèlman gen afeksyon pou pitit yo, se menm manman an ki montre timoun yo depi piti bagay seksyèl. Pafwa timoun yo kouche menm kote avèk manman yo, pafwa manman yo pa gen mari, pafwa se pitit gason yo pandan yo ansanm yo kouche e li montre yo. Sa k rele sèks. E lòske ou fè sèks ansanm avèk manman ou, se yon abominasyon li ye, kèlkeswa ou pa t konnen sa, e kèlkeswa manman an li pa t konnen kote sa te ekri nan Labib ke manman pa fè sèks avèk pitit, se yon abominasyon li ye, men infwa ke li santi dezi la, li fè l, ebyen abominasyon an li vin repete de jenerasyon an jenerasyon. Pafwa papa separe avèk manman, se li menm ki gen yon pitit fi, se li k ap fè twalèt li, se li menm k ap netwaye tout devan l pandan piti, li gen kontwòl tout bagay de timoun nan, lè timoun nan kòmanse devlope, kòmanse pouse ti plim, ebyen konsa lòske vin gen kòmanse gen yon limit, timoun nan li ka fè travay pa l, travay netwaye kò l pou kont li, lòske papa a kòmanse sonje Ki fason l te konn ap netwaye l, men kounye a l vin kòmanse gran, kounye a lè l rive yon degre, papa a ta vin renmen wè nidite pitit li. E lòske papa a e ta vin rapwoche e pou l ta e manyen, pou l ta chèche wè nidite pitit li, ebyen pitit la li pral di an se papa m, se papa m pa gen pwoblèm. Pitit gason an ka, ah se manman, m pa gen pwoblèm. Pitit fi a, ah se papa, m pa gen pwoblèm. Paske te deja gen yon atachman, se ke sa pa gen sekrè pou sa. Ebyen, papa a, li vin abize pitit la, li vin viv an relasyon ansanm avèk li, ebyen konsa vin gen yon pwoblèm entèfamilyal ki koz lè pitit fi sa a, li vin al marye. Epi li vin arete avèk yon gason, yo vin pa ka viv ansanm. Paske, te gentan gen yon kòd ki te mare antre papa, antre manman, antre frè avèk sè. Sa vin koz ke lòt relasyon pa ka mache paske yo te marye depi piti. M pa konn si nou la ansanm avè m. Sa vle di ke gen anpil pwoblèm ki ap pase nan relasyon familyal e pa gen relasyon yo pa ka kontinye ebyen pwoblèm sa yo yo soti a baz biblik e yo jenere nan fanmi yo depi piti tou depan a prensip ke nou etabli nan fanmi yo Tou depan a strikti ke nou mete nan fanmi yo, tou depan a fason ke nou konprann la pawòl de Dye, eske nou li la pawòl de Dye devan timoun yo, eske nou di yo kisa Bondye vle avèk kisa Bondye pa vle. Lè pwoblèm sa yo kòmanse repete, anpil de fwa se paran ki koz paske se ou menm ki anchaje pou fè enstriksyon timoun yo. E nan liv Matye, chapit 19, e Jezi t ap pale de divòs, e lè l rive alafen chapit 19 vèsè i alafen, li te vin bay yon esplikasyon de ki fason, rezon ki konn fè. moun rete sèl. Li di gen premye enik lan li natirèl, dezyèm enik lan se lòm ki fè sa e twazyèm enik lan ou fè l an pwòp volonte w daprè ke ou dwe ou vle ou vle done tèt ou. Au service de Dieu. Men premye enik lan, li di se natirèlman gen moun depi nan vant manman yo, yo fèt konsa. Pafwa nan vant manman w ou fèt konsa, se pa Dye ki kreye w pou w te enik. Sa vle di ke se yon movè espri ki ka reklame w depi nan vant manman w. E siw fèt depi nan vant manman w movèz espri a pat reklame w pou w pat fè piti pou w toujou gen pwoblèm nan relasyon ou pa ka viv nan yon relasyon familyal ebyen pandan ke ou fin fèt menm movèz espri sa li kapab mache ansanm avèk fanmiy ou ansanm avèk zanmiy ou ansanm avèk vwazen w de manyè ke pou yo kapab twouble lavi matrimonyal ou epi yo vin rive fè ke ou pa ka fè pitit. E twazyèm koz Jezi di, li di pafwa gen moun ki rete senp, yo pa antre nan relasyon, se poutèt pou yo ka fè travay Bondye. pou yo ka evanjelize pou Bondye, pou yo ka preche pou Bondye, paske yo vin gen tan yo lib. Men, nan de premye yo, nou toujou wè tout pwoblèm sa yo, yo lye a pwoblèm familyal. Paske espri a, li te la depi avan, li pral rantre nan fanmi an, depi lè manman an li ansent timoun nan, li kòmanse ap kontwole Loske pa genyen Jezi pa nan fanmi an, ebyen depi nan vant movèz espri a, li kapab kontwole timoun nan, li posede timoun nan, li vin fèt, li grandi jiskaske l vin gran, pa gen moun ki janm konprann anyen, tandike movèz espri sa li kontwole timoun nan, se movèz espri sa se li menm ki madanm ni, movèz espri sa se li menm ki mari l, Kounye a nenpòt lè timoun sa li vin gran kòmanse gran pou l rantre nan relasyon ebyen toujou vin gon pwoblèm nan relasyon an relasyon pa ka mache anpil de fwa pa ka gen pitit anpil de fwa pa ka genyen pa pa gen pa gen pa gen pa gen reyisit nan relasyon an paske gen yon espri ki te ki te la avan san ke oken moun pa t konnen li te la avan se li menm ki te gen kontwòl se li menm ki te madanm se li menm ki te mari. Tout pwoblèm sa yo, yo koze nan fanmi akoz de relasyon, fason relasyon entèfamilyal se pa yon relasyon seksyèl. Relasyon seksyèl se yon bagay spirityèl li ye, se yon bagay sen, se yon bagay pu ke li ye. Men lòske. antre famiy avèk famiy, kouzen avèk kouzin, e sè, frè, manman, pitit, papa, pitit, yo rantre nan relasyon sa, yo vin jenere yon, yon, yon enmi nan famiy an ki pou fè ke famiy sa li pa kab pwogrese. Se sa k konn fè genyen famiy ki genyen anpil moun ki mouri san timoun, gen moun ki mouri jèn, e gen moun ki ki tou pase tout vi yo, yo pa ka gen madanm, yo pa ka gen mari, a chak fwa yon tante se yon pwoblèm, paske gen yon enmi ki te gentan gen kontwòl, men enmi sa a nou di o non de Jezi, le san de vèse, le san vèse de Jezi kapab elimine enmi sa a nan lavi ou, le san vèse de Jezi kapab elimine enmi sa a e kèlkeswa li ta di ke se li k madanm ou, kèlkeswa l ta di se li menm ki mari ou, kèlkeswa l ta di pa gen lòt relasyon pou ou, men ou kapab di maten an o non de Jezi mwen genyen relasyon, o non de Jezi mwen gen relasyon, o non de Jezi m ap nan relasyon, o non de Jezi m deja gen relasyon, O non de Jezi map marye O non de Jezi map gen pitit O non de Jezi e relasyon m ap kapab grandi e paske m se sèvitè Bondye m vle gen relasyon e Jezi ka fèl pou Gen bagay ou pa konprann se li menm kap domine lespri ou menm lè ou pa konprann li pafwa wap viv ou pa konn kòman wap viv. Men sepandan, gen yon espri k ap administre lavi w, ki pa espri Bondye, orijinal, ki pa yon espri de pwodiksyon, ki pa yon espri de reyisit, ki pa yon espri ki kapab fè w rive jwenn privilèj ki genyen nan sosyete a. Paske, sèl bagay ki ka fè w pase pou w jwenn privilèj, se pou w konnen Lapawòl de Dye. Lòske w konn la pawòl de Dye, ki sa Bondye vle nou nou fè e ki sa l pa vle nou fè, nou kòmanse aplike la pawòl de Dye, ebyen pwomès Bondye ap kòmanse akonpli nan lavi nou. Maten sa nou ta renmen chak moun ki gen yon pwoblèm similè kòmanse panse, repase nan lavi w, ki kote pwoblèm sa a soti? Si w potko tande pawòl sa a maten an, Kòmanse etidye lavi w depi lè w te timoun. Ki sa k te konn pase nan lavi w? W ap sonje? Mwen menm bagay m te fè depi nan zòn nan senk an, siz an, m sonje. W ap sonje sa k te konn pase nan nan lavi w pandan ke w te timoun. W ap sonje a aksyon, evènman k te konn pase. Re, refere w, fè yon revizyon nan lavi w pou w gade w wè si pa t gen yon bagay konsa k te pase nan lavi w pandan ke w te timoun. Oubyen pandan ke w te gran. Èske papa w pa t fè yon atanta konsa? Eske manman w pat fè yon atanta konsa? Eske yon frè w pat fon atanta konsa tap manyen w nan kabann? Eske ou pa gen yon tonton w